Bonjou bonswa mes amour koman nou ye mes sere nou anfom avek jezi depi nou wè moun sa nou gentan konn kiyes li ye sa fè lontan nou pa wè mwen pa pote ti video pou nou gen moun ki ekrim ki toujou dim Lindia pa dekouraje toujou pote video mes amour map mande nou tou ankourajim. Ankourajem avèk ti videyo yo lèm lage ti videyo yo tanpri Ankourajman se kisa li ye se mwen menm mwen travay pou nou nou menm nou banm ankourajman nou gade videyo yo nou Kite kòmantè nou like nou Kite kòmantè de sa mwen pale a ou konprann nou Kite kòmantè Nou banm ankourajman nou fèm santi ke nou gade video yo vre konprann nou fèm santi ke nou gade video yo epi nou banm ankourajman mwen wè nou gade video yo epim gen ankourajman poum travay yon lòt pou nou se sa ki ap banm plis ankourajman pou mwen travay menm kem pa gen tan poum fè sakrifis pou mwen pote video pou nou mes amour. Jodia mwen pote yon ti video pou nou mes amour kisa li ye se pou medam yo m ta swete medam yo pa fache ansanm avem mwen ta swete medam yo ban mwen not eske sa mwen di yo byen ou byen yo mal. Paskem ta renmen Mwen sa map di ya li ap itil tout medam yo Mwen menm tou Mwen pot video wa li ap li itil Mwen sa se sa Mwen vle pratike Mwen pratike lakay Mwen se sa Mwen vle pou pratike lakay yon lot moun ok ee jis avan Mwen komanse avek video a map salye chak grenn moun ki toujou sou chanel la ki pa janm abandonem ki toujou gade video m yo ki toujou like kite yon komantè e ki toujou ap ankourajem poum pote video ki toujou dim poum travay poum pote video menm ke w pa gen tan kreye yon ti tan pou pote video ebyen. Men mwen, m ap pote videyo pou nou. M pa di nou m ap pote videyo pou nou chak jou paske videyo yo pa fè vyouz timoun. Nou m pa jwenn vyouz nou pa pataje videyo yo. Pataje videyo yo epi m ap travay pou nou, m ap travay pou nou. Toutotan m kapab kreye ti tan, m ap kreye ti tan pou m travay pou nou mes amours. Kisa mwen pote lakay mwen jodi a? Se 7 bagay m pote pou nou. 7 atitid kay fanm mwen pote pou nou ke yon gason renmen. Ok? Premye atitid. Premye atitid, Gason renmen lakay fanm, se fanm ki entèlijant e ki responsab. Ok? Lè ou se yon fanm ki entèlijant, ki responsab, ki gen sans responsabilite lakay ou, mari w ka fè w konfyans avèk nenpòt bagay. Li ap toujou mete nan tèt li si m pa la, fi sa ka ranplase m. Sa se premye bagay yon gason renmen lakay fanm. E, dezyèm bagay, gason renmen lakay fanm, se lè fanm nan pran swen tèt li. Gason renmen lè fanm bèl. Gason renmen lè fanm nan santi bon. Li mèt pa ta pral oken kote. Medam, nou pa bezwen pral oken kote pou nou santi bon, pou nou pwòp, pou nou mete yon ti rad sou nou. Menm ke nou pa gen anpil. Toujou lave ti rad nou hein mete li byen bagay li prepare ti rad nou mete sou nou y met pat on on rad poun soti nou met pat sou talon kikit tankou moun yo toujou bèl nan kay la toujou pwòp toujou mete bon ti rad sou ou bay mariw feeling paske gason renmen sa. Pa di ah m fin marye, m gen mari, gen yon fason m dwe ye bagay oubyen m se levanjil, ou gen yon fason m dwe ye. Wi ou se levanjil, men pa bliye ke mari w, ou pa dwe ret nan kay la. Se ta ou chèche yon gwo rad ou met sou ou, vye mouchwa w nan tèt ou mare tou kochi tankou mouchwa grann grann ou. Nan tèt ou. Epi w nan kay la men vezèl rad ou men gòl tete w san soutyen nan kay la. W ap mache. Epi men tèt ou. Gaye! Ou gen yon alonj nan tèt ou ayayay mwen. Sa pa gen ranje pou li. Ou gen yon grèf men kan ou. Li plim plim. Hein nan tèt ou nan Li pa bon Sa pa bon medam M gason renmen lè fanm pran swen tèt yo Twazyèm bagay gason pap di nou Ha gason renmen lè fanm ki renmen fanm ki konn fè lanmou wi timoun Hey Konnen blag m ap ba nou An. Gason renmen fanm ki konn fè lanmou. Pou byen karese mari w, pran swen w. Hein? Aprann chèche sans ki bon lakay li. Gade, ou wè l pa, sa pa, ou fè sa l pa mache, chèche lòt kote. De tanzantan w ap chèche, w ap jwenn. Toutotan w chèche, w ap jwenn. W ap jwenn feblès li. Ok? Wap jwenn feblès. Wap jwenn feblès. Mari. Ok. Ou men menaj ou m pa konnen. Wap jwenn feblès. M pa konnen si m sou 4. Ok. M ka sou 4. Katriyèm bagay. Yo renmen nan fanm. Se fanm ki endepandan. Fanm nan, li endepandan. Gen gason ki renmen fanm ki endepandan pou okipe yo. Men gen gason tou ki renmen fanm ki endepandan, a vle di l ap travay, w ap travay, rèv nou ap reyalize pi rapid. Ok? Gason renmen sa. Li renmen sa. Ya, li renmen sa. Li renmen fanm ki depann de tèt yo. Ki toujou endepandan an. Paske lè moun nan li gen 5 goud, ou li gen 2 goud, ou mete l sou li, li pa fè, li pa rete 5 goud. Li vin fè 7 goud. Avèk ou, l ap konstwi yon pakèt bagay. Ok? L ap konstwi yon pakèt bagay. Senkyèm bagay, Yo renmen fanm ki gen yon regard penetrant. Ou pa konn wè wap pale ansanm avèk mariw, gen yon fason w gadel li mado sa gen? Rega la rive sou li. Gen gason ki renmen sa. Gen gason ki renmen sa. Bay mari w bon rega. Bay mari w bon rega. Yo renmen sa. Yeah. Yo tonbe. Yo tonbe rapid. Bay mari w bon ti zye. Waww. Ayayay, medam. Yo renmen senkyèm bagay. Mwen kwè nan senkyèm bagay. Ou byen nan sizyèm pa sonje. Sizyèm bagay. Yo renmen fanm ki gen kares. Medam. Pa pa di ke ah mwen razè m gen pwoblèm ah kote m ka nan karès avèk moun. Karese mari w toutotan w kapab. Bay mari w love toutotan w kapab. Bay mari w afeksyon toutotan w kapab, paske se mari w li ye, se ou l genyen, se ou k pou ba li l. Paske si l pa jwenn li lakay ou, ki bò l prale, l pral deyò a. Gen gason k pa ta renmen voye tèt li dèyè pou l gad dèyè. Se fanm nan ki fè l vire gad dèyè. Ok Sa fanm deyò a genyen an Sa fanm deyò a ka fè pou mari w tonbe pou li a Ou menm tou anndan kay la ou ka fè l Se pa lè l ap koze avè w la pou w mete w pwòp pou w toujou pwòp pou w toujou santi bon pou w toujou mete w bay l feeling non Lè w marye Travay la fèk kòmanse Ou fèk kòmanse nan batay Tande, ou fèk kòmanse nan batay. Bay mari w karès. Medam, bay mari w karès. E setyèm bagay ki genyen an, ki pi bon toujou a, mari w toujou sourire, toujou rete an sourire avèk mari w. Menm ke w gen yon pwoblèm ansanm avèk li, toujou mete souri sou lèv ou. Toujou souri. Nan souri w la, ou pa konn ki sa l ap jwenn ladan l. Gen gason ki renmen lè madanm yo ap souri. Souri la vo anpil bagay lakay nou medam. Gen mari, gen gason ki plis renmen lè madanm ni ap pale ansanm avè l, li gen yon jan l gade l, li gen yon jan l souri. Hein! Li renmen sa. Medam, mete 7 bagay sa yo nan lavi nou, 7 bagay. Mete yo nan lavi nou epi n ap wè ki mari nou genyen. nan men nou ok ok si nou gade video a jiske la sa fèm santi ke nou te renmen video m nan ou menm ki tap gadel ki tire yon leson ladann. Pa neglije kite yon kòmantè. Menm ke w pa t tire yon leson, ou te gen yo lakay ou. Pa neglije kite yon kòmantè, epi like li, epi pataje l pou mwen, pou plis moun ka wè videyo a. Paske gen yon grenn moun ki bezwen sa lakay li pou li sove fwaye li. Ok mes amour Map rete la avek ti tet video a ou menm ki tap gadel la mwen remesyew ke gras Bondye kouvriw akonpanyew nan tout sa wap antreprann. E m ap di nou tou, m ap travay pou nou. Mwen pa pwomèt nou m ap travay chak jou pou nou, men m ap travay pou m pote videyo pou nou sou chanèl la. Avèk sa, depi nou gade videyo m yo, nou ankouraje m, n ap ban m plis ankourajman toujou pou m travay. M gen dwa di m pa ka pote l chak jou, epi m fè sakrifis lè m wè Nap gadem chak jou map wè li posib poum pote video pou nou chak jou ok mes amours mwen renmen nou mwen renmen nou mwen renmen nou e map mande nou yon favè pa neglije al abòne avèk chanèl Enso Jean an pou mwen like kòmante abòne avèk chanèl la Epi, pataje l avèk yon lòt moun vre yon zanmi w yon fanmi w vini abòne avèk chanèl la ou pap regrèt dakò merci bisous bye.